This is not a man in control himself Sa a se deklarasyon medam mesye New York Times an fè nan kad yon editoryal ayè mèkredi 15 avril la. Yon lòt bò, vis prezidan ameriken an DG Vance, Li fè dirijan Vatikan an konnen ke li ta pi bon pou li sispann foure bouch li nan koze politik Etazini. Se pou li rete fokis epi okipe l de moralite Legliz la, epi asire li ke misyon Legliz la respekte. Sa a se pawòl Vis Prezidan Ameriken an, asavwa DG Vance. Jis avan nou ale pi lwen medam mesye nap mande w pou like, pataje, kòmante epi pa bliye abòne avèk chanèl lan pou kapab ede nou grandi e otomatikman Nou lage yon videyo wap kapab jwenn li rapid rapid. Lòt aktyalite kap fè la une medam mesye se kote ebyen prezidan Donald Trump li menm li abiye tankou Jezi e lap pale kretyen yo lap pase kretyen yo nan betiz. Se pa premye fwa prezidan an ap fè sa men sa pa anpeche ke kretyen yo te vote prezidan an pil. Legliz te kontribye anpil nan aksesyon Prezidan Donald Trump sou pouvwa a e pandan 2 manda li yo. Men sa pa anpeche li toujou ap moke kretyen yo, li toujou ap pase yo nan tenten, li toujou ap blaze yo. Repibliken yo, lè maga yo wè bagay la, yo leve kanpe. Nan sans yo pran mesaj lan, yo pran l nan move sans, paske li menm, li te vle fè tèt li pase pou yon doktè k ap geri malad. Foutèz! Yon lòt bò, medam mesye, vis prezidan an, Dejivens, te di ke se yon blag prezidan an t ap bay. Men lè li wè ke moun yo mal konprann blag la, li kouri, retire pòs la. Sa ki fè plis mal nan istwa a se jan nap gade poun wè nan ki nivo politik fè nèg yo ipokrit, politik fè nèg yo sanwont, politik fè nèg yo mal antan ke moun. Pou nap pran yon nèg tankou Dejivens sa gen plis pase 4 a 5 an de sla, Dejivens te toujou ap. kritike Donald Trump, DG Vance te toujou bay Donald Trump anpil pwoblèm, li ale o dela de 4, 5 an, sa fè lontan menm. Ebyen, jounen jodi an, li se vis prezidan sou gouvèneman Donald Trump lan, ebyen jounen jodi an, lap sipòte Donald Trump, li swiv Donald Trump nan tout, tout, tout simagri Donald Trump ap fè yo. Poutan, DG Vance pat janm konn mete dlo nan bouch li, pou ke li te fè konnen ke Donald Trump son moun ki pa respekte moun, Donald Trump pa gen respè pou Bondye, Donald Trump se yon imoral, Donald Trump se menm yon moun ki malad mantal. Se nan miko laprès DG Vens konn ap fè jan de deklarasyon sa yo. Men jounen jodi an, DG Vens pa gen kouraj antan ke yon kretyen, yon kretyen nasyonalis, yon kretyen konsèvatè pou l di ke sa Donald Trump fè a se purman blasfèmatwa. Anpil kretyen fè konnen ke Donald Trump ap blasfème non Bondye, spesyalman yon nèg tankou Tucker Carlson, yon enfliyansè, yon moun ki gen, ki peze anpil nan balans medya Fox News lan, yon medya ki se youn nan pi gwo konseye Donald Trump genyen, paske Donald Trump pa tande konseye prezidansyèl, konseye. li genyen nan kabinè l yo men pa kont depi Fox News di yon bagay Donald Trump toujou aji tou swit aprè anpil moun nan Fox News la gen anpil diskisyon kap fèt la anpil pwoblèm paske Donald Trump yo ta estime ke misye li ap blasfème non Bondye poutan sa pa anpeche li menm yon lòt kote konseye espirityèl prezidan an ki se Paula Wright li ta pral rive konpare prezidan an vrèman avèk. Jezi pa rapò avèk ajisman li, pa rapò avèk frap y ap ba l jodi an, pa rapò avèk jan y ap kalomnize li, ebyen li di se menm mati sa yo, se menm pwoblèm sa yo, se menm blokis sa yo, se menm pwoblèm sa yo Jezi te konn pran. Donk, pi gwo viktim nan, pi gwo moun ki sakrifye l pou nasyon an, pou pèp lan, Se Prezidan Donald Trump. Li vle fè Donald Trump pase pou yon viktim, yon moun k ap fè yon bagay serye, yon moun ki vin pou sove pèp lan. Gade ki jan pèp lan resevwa l. Se sa a Jezi te jwenn kòm rekonpans nan ajisman l yo pandan ke li te vini pou l te sove pèp Izrayèl lan. Oke? Donk, youn nan bagay ki di anpil, se gade ki jan moun yo ap bat bravo, bat bravo lakontantman, bat men pou deklarasyon sa a. E Paul Albright te menm ale pi lwen pou l di ke Bondye te revele l, Bondye ba l yon mesaj pou l bay. Prezidan Donald Trump. Mwen pap rete la paske se pat bi videyo a. Nou prale pi lwen pou nou di ke ebyen New York Times an li rive fè konnen ke Donald Trump an se yon moun ki fristre akoz de feblès li. Paske li se yon moun ki trè limite nan sa ki gen rapò avèk panse pozitiv. Ebyen li fè konnen tou ke Prezidan Donald Trump li fristre paske li vin pase pou yon moun ki fèb nan gè Iran. Se sa ki rann prezidan an pèdi tout kontwòl tèt paske li pa genyen pasyans ak konpetans pou li jere kriz la. Vin jwenn prezidan an paka itilize fòs, li paka itilize presyon, li paka itilize vyolans pou rive rezoud konfli a. Se nan sa li pi fò. Se sa li konn fè ak tout lòt ti peyi ki pa gen fòs ak ponyèt pou goumen kont Etazini. Ebyen, te gentan genyen gwo otorite nan Pentagòn avèk lòt ajans dentelijans nan peyi Etazini ki te di prezidan non, nou pap kapab rantre nan yon konfli militè avèk Iran nan moman sa la paske Lèzetazini pap ka jere konfli sa. Prezidan pa tande l pat wè li tap koute tontonne Benjamin Netanyahu Ebyen, li te di Adelante. Toujou selon jounal la, tout moun ki abitye jere fristrasyon ak presyon timoun, l ap fasil pou yo konprann reyaksyon prezidan an se tankou yon timoun piti. N ap kontinye pou nou ba ou enfòmasyon selon.

nan bòn mach peyi a e ki te vrèman itil pèp ameriken an, tankou Biwo Pwoteksyon Finans pou Konsomatè yo, Ajans Etazini pou Devlopman Entènasyonal, Enstiti Lapè Etazini, Enstiti Nasyonal pou Syans Imanitè ak Kowoperasyon, medya tankou radyo, televizyon piblik. Jounal la ale pi lwen pou raple ke Donald Trump lan li menm li te koupe yon finansman de plis pase dè santèn de milyon de dola pou nouvo medikaman nan peyi a ak teknoloji ki ta pral vin konstitye yon feblès pou syantifik yo nan peyi a pou fè rechèch. Si eksperyans sa a pa tounen yon move viral nan istwa politik peyi Etazini, konnen l ap sèvi yon bon egzanp pou konnen ki jan de moun pou nou chwazi mete nan tèt peyi a. Avan nou tèmine, medam mesye, kite nou di w nan divès kote nan peyi a, spesyalman nan lakou Washington, pèp ameriken an te leve kanpe. Anpil moun te pran lari, yo t ap rele, yo t ap di, Hands off! Kisa mo sa vle di hands off? Hands off, li sinifi Retire zago ou, retire zig ou, retire pat. Yo te ale pi lwen menm pou yo te mansyone Social Security, Public Lands, Medicare, National Park, pou n site ke sa yo sèlman.
of Mussolini and the economics of Herbert Hoover. By the luck Elon Musk and the Silicon Valley billionaire mafia.
Menm Kamala Harris ki pat janm pran la pawòl depi aprè li te fin pèdi eleksyon devan Donald Trump, ebyen li rive fè konnen ke sa pèp ameriken an ap sibi la, sa prezidan an ap fè la se pa yon aza. Se pa yon sipriz, paske li te di li ta pral fè sa yo, malgre sa nou te ba li tèt peyi a. Mwen te di nou ta pral pèdi libète nou, dwa nou ta pral pase anba pye, nou ta pral konnen de moman trè difisil, men pèsonn pa t janm panse ke yon prezidan t ap oze mennen peyi a nan yon moman de resesyon e menm menase moun k ap manifeste pou defann dwa yo. Barack Obama se pa yon moun ki pale fasil. Barack Obama nan yon entèvansyon li te di konsa, Imagine if I had done any of this. Kisa sa vle di? Imajine nou se mwen menm ki te fè youn nan bagay sa yo. Imajine nou se mwen menm ki te fè nenpòt nan bagay sa yo. Nou gentan konnen kijan lè Repibliken genyen yon dan kont Obama, malgre gen anpil Repibliken tou ki renmen Obama, ni osen de. Repibliken, ni osen de Demokrat, Obama se youn nan prezidan ki trè trè fame, se youn nan prezidan ki vrèman popilè. Se paske Obama se yon Black ki fè ke yo pa klase Obama pami youn nan meyè prezidan ke Lèzetazini janm konnen pandan istwa li. Men, se yon prezidan ki fè pati oubyen ki nan lis prezidan ki pi popilè yo. Kamala Harris di konsa, Mwen pa vle di ou ke m te di nou sa lè m t ap pale avèk nou de kisa pwojè 2025 lan ye, but I told you so. Sa ki pi tris la, prezidan an menm kòmanse rive nan menase yon seri de enstitisyon kòmkwa li ta mande yo pou yo fè deal avè l, pou yo peye l, sinon l ap anpeche yo fonksyone. Sa vle di, prezidan an kòmanse rantre nan. estoke moun. Li te toujou konn fè sa. Men, la, li rive twò lwen. Medam, mesye, nou pa prale pi lwen. Nou gen imaj, nou gen kèlke son, pa pral gen pou tande kòman sitiyasyon an ye. E se la n ap kanpe. Se te yon plezi pou nou te avè w. Yon lòt fwa ankò n ap di w, like, pataje, kòmante e pa bliye subscribe. Mèsi, randevou yon lòt moman pou yon lòt videyo.